Bonjou bonswa tout fanatik tilandeng tube yo e nou pap di se avèk yon kè kontan paske nouvèl yo tris paske bagay yo bay dlo nan je bagay yo bay a panse ebyen kòm nou konnen nou la sou chanèl sa tilandeng tube pou nou fòmew pou nou enfòmew pou nou pote distraksyon lakay ou Ebyen jodi a nou pote yon move nouvèl, nou konnen se pa fasil pou yon moun li dijere oubyen l resevwa yon move nouvèl men lavi an li fèt de sa, de bon e de move nouvèl. Ebyen fanatik Tilandeng Tube yo nap fè w konnen nan moman nap pale la gen anpil rele, anpil kriye, se anpil rèl, Anpil pwoblèm ki genyen Ayiti, spesyalman nan zòn Okay ak Jeremi, kote ke yon tranbleman de tè pase. Manman pitit se kòd nan ren, tout moun se men nan tèt, yap rele, kay kraze, moun mouri, moun anba beton. Bagay la pa dous ditou, e selon jan anpil abitan nan zòn nan ap pale se tankou E tranbleman ki te pase 12 janvye a? Nou konnen sa li tris. Sa li reyèlman lè bagay sa yo ap vini, katastwòf natirèl sa yo nou pa konnen, nou pa konnen e nou gen yon leta, nou gen yon bann otorite tout lajounen k ap goumen pou pouvwa, pale anpil, e ki p ap regle anyen, ki pa fè ankenn previzyon, ankenn preparasyon e pou yon pou yon popilasyon, se sa k fè yon seri de bagay lè yo rive nan lòt peyi nou wè gen mwens kata gen gen mwens katastwòf, ebyen lè yo pase bò lakay nou. An Ayiti, se manman pitit, kòd nan ren, moun men nan tèt, rèl toupatou, paske nou pa prepare pou anyen, nou pa ka resevwa anyen, nou pa kapab sipòte yon seri de bagay k ap pase, katastwòf natirèl k ap rive nan mond sa. Ebyen zanmi nou yo, nou p ap pèdi tan, pa bliye w sou chanèl pa w la ki se Tilandeng Tube, Si w nouvo sou chanèl la pa bliye abòne. E ou menm ki gen fanmi w k ap viv zòn Okay, Pòtoprens ak Jeremi eseye kontakte yo pou konnen kòman yo ye. Paske nan moman n ap pale la bagay la vrèman vrèman rèd nan zòn sa yo paske anpil kay kraze, legliz, lekòl tonbe, moun anba beton. Bagay la rèd, moun ap rele. Ban nou nou envite w gade kòman sa li menm li ye. Nan vil Okay, nan zòn Okay, nan zòn Jeremi, bagay la pa dous ditou. An nou gade ansanm. Sa se yon kay otaj. Bagay la terib wi nan okay anpil moun blese wi. Bagay la terib okay anpil moun blese anpil. Anpil kay kraze anpil moun nan lari. Anpil pou le moman anpil kay kraze okay bon sètènman gen anpil moun ki blese nan lari a anpil mouvman ale retou e konsa bagay la ye. Nap vivan tete a pa vle fò.
Mezanmi an dirèk an dirèk pandan map fè spò konsa erezman pou mwen kote mwen ye an pa tonbe men gon gwo tranbleman de tè ki prèk pase okay la pou kantite kay m pou sam wè a se ekivalan de 12 janvye mèsi Bondye nèg sa pa tonbe wouh mwen menm sam fè m kouri mal kanpe devan yon kay ki gentan kraze paske m konnen li paka kraze pi ba toujou men bagay yo di. Bagay yo di, donk mwen menm mwen byen, men m poko konn anyen ankò. Atansyon, eeee sa se gwo kay ki dèyè kosmopolit la k tonbe la, gwo kay ki dèyè kosmopolit la ta sanble gen moun anndanl, sa se kay la ta sanble gen moun anndanl, kay la fèk tonbe la ta sanble.